Ou pa konn poze tèt ou kesyon pou mande sak fè le pli souvan se ayisyen ki toujou ap fè ACV? Ou pa konn poze tèt ou kesyon sa? Eske w konnen kisa ACV a ye? Ki se aksidan serebral vaskilè. Ou di mwens tou ou pa konn poze tèt ou kesyon sak fè ke se ayisyen tansyon toujou ap jete? Ou konn poze tèt ou kesyon sa? Ebyen, se paske nou menm Ayisyen gen sètèn choz ke nou inyore. Pa egzanp tankou, Ayisyen pa renmen al fè spò, Ayisyen pa renmen kouri. Fè egzèsis. E yon moun ki fè tansyon ateryèl, ebyen li sipoze toujou pran abitid an pou l kapab lan fè spò. Li sipoze toujou pran abitid an al fè egzèsis. Sa vle di kouri. Si jou, si semèn nan ou ale travay, ebyen fòk ou kapab lan rezève yon jou pandan semèn nan pou kapab lan al kouri. Pou kapab lan fè egzèsis, pou kapab lan boule enpe kalori, pou kapab lan swe. E yon moun ki fè presyon ateryèl, li ta sipoze al kouri detanzantan, fè egzèsis. Lè sa, tansyon an li menm l ap kapab lan desann. Yon moun ki fè tansyon ateryèl, li ta sipoze bwè dlo detanzantan. Dekwa pou presyon ateryèl la kapab la desann. E ansanm avèk tou yon moun tou ki fè tansyon ateryèl, ebyen moun sa tou li ta sipoze genyen yon prensip an dijèn alimantè. Sa vle sa vle di ke moun sa le maten li pa ta sipoze pran yon gwo manje. Li ta sipoze pran gwo manje yon sèl fwa pandan jounen an. Leswa li ta sipoze manje yon bagay ki vrèman lejè. E se sak koz ke anpil ayisyen tansyon toujou jete yo. Le maten moun nan pa konn kisa pou li manje e leswa tou li pa konn kisa pou li manje. Sa vle di ke moun nan li pa gen pwoblèm. Pou li manje gwo manje le maten, li pa gen pwoblèm pou li manje gwo manje le swa, e le pli souvan tou. Anpil Ayisyen yo renmen manje anpil sèl tou. Ok. Sa konn fè moun nan e fè sa yo rele aksidan vaskilè. Fòk ou kapab lan toujou pran abitid pou kapab lan al kouri de tanzantan. Men. Ayisyen tèlman inyore sètèn choz, pa egzanp, yon moun gen dwa wè w ap kouri, w ap fè egzèsis, li gen dwa pran sa mal. Men, ou pa konn poze tèt ou kesyon sa k fè ke blan yo pa janman fè ACV? Ou konn poze tèt ou kesyon sa? Menm lè w wè ke. Blan an, li genyen 50 an, 60 an, lè w kontwole tansyon l, ou wè tansyon l trè ba. Se paske blan an li menm li toujou al kouri, li toujou fè egzèsis, li genyen yon prensip dijèn alimantè. Blan an li konnen ki sa pou l manje le maten e li konnen tou ki sa pou l manje le swa. Ou konprann? Se sa k fè ke blan an pa fasil pou l fè aseve. E se le pli souvan se Ayisyen ki fè ACV. Pandan map pale ansanm avèk ou la, mwen gen anpil zanmim ki toujou viktim de ACV. Ok. Tansyon toujou jete yo. Lòske moun nan li menm li fè ACV, si moun nan gen moun nan kapab rete konsa oubyen lap mache, ebyen ou wè li tonbe. Ou aprann? Lè l tonbe, ou wè li pèdi konesans. Ebyen lepli souvan, se presyon ki fèt o nivo atè yo, pandan presyon an fèt o nivo atè, presyon an fèt o nivo kè a, presyon an fèt o nivo sèvo a, ebyen li vin pete yon venn o nivo sèvo a. Ebyen lè sa, moun sa li menm li tonbe epi li vin pa genyen sa yo rele konesans la. Li gen dwa fè nenpòt 2 mwa sou kabann nan lopital la e li pa an ni manje ni bwè. Ok. Ebyen, pou w kapab la evite HCV, ou menm ki ap gade videyo sa, li enpòtan pou w kapab la toujou pran abitid an pou w al fè egzèsis, pou w kouri. Genyen yon e yon prensip an alimantè. Ebyen, w ap wè lè sa, w ap kapab la toujou rete an sante, w ap kapab la. toujou fonksyone nòmal, ou pap janm tonbe nan sa yo rele ACV. Ou tande? Sa vrèman enpòtan. Pran swen tèt ou. Se pa moun ki pou pran swen tèt ou. Al fè egzèsis, l ap bon pou sante w zanmi m.